Guys sa kap fèt. Yon lòt fwa ankò Velanta Fans retounen avèk yon lòt gwo bout tonton enfòmasyon jounen jodi a la nan kafou se pa de deblozay ki genyen anpil koze wi guys pèp la pa ka sipòte kout bal kap tire nan kafou nan moman nap pale a la mezanmi bandi pran kafou. Ebyen yo menm yo fè konnen ke yo pap kanpe menm si prezidan an ta di yo non. Ebyen yo fè konnen ke pwoblèm ki koz bandi yo yo menm yo dedouble konsa se paske lapolis touye 2 nèg nan kan yo. Ebyen la menm yo fè konnen ke yap tire revanj pou 2 nèg sa yo ebyen lapolis fè yo pèdi. Se sa ki koz tout deblozay sa yo nan kafou nan moman la. Guys se pa ti koze non. Rete branche guys pou nou kapab konnen tout bagay. Ou menm ki deja abone ak chanel la mwen diw merci e map diw byenvini. Ou menm ki poko fè sa pa ale sanw pa fè sa. Bay video a yon like, kòmante, patajel fè lòt moun wèl. Mwen renmen nou anpil guys Velanta Fans toujou pote bon jan enfòmasyon pou nou.
Solda enpòtan ki tonbe nan kafou. E pa ti solda wò wòt non. De solda enpòtan ki tonbe nan kafou se Josué ak Tayson ki se 2 bon patnè 2 bon alye 2 bon kolaboratè yon jeneral nan kafou ki son polisye antre giyimè ke yo rele Pè Roje, souvan moun yo di misye ti pitè. Eske n sonje m pale n sou bagay sa a? Ebyen sa k pase la sosyete, depi lè ti pitè fin pèdi 2 sòlda sa yo, misye sèmante, sèmante! fòk li vanje. Sa ye anpil. Kiyès ki ti Peter? Misye abite nan 54. Gen yon lòt Peter ki nan 52 ke yo rele tèt dife. Nèg yo te vin youn an fas lòt. Eben la sosyete ekoute. Batay la ap fèt m pa p retounen sou istorik ke m te fè deja sou karavan et cetera. M pap retounen sou li. Sa yo pa enpòtan pou mwen kounye a. M pap tounen sou li sepandan. Le fè ke gen pwoblèm antre nèg yo, lè nèg yo vin pè pas, sa k rive. A fòs ke m ap denonse deriv ant polisye e bandi k gen nan kafou, gen anpil polisye ki fache. Kounye a nèg yo deside pou yo vin fon sòt de demarkasyon men ki vin parèt two ta pou yo. Se vrè ke nou di il nè jamè two ta pou byen fè, men nan ka sa a, li prèske two ta pou nèg yo, e se konsa anpil la ap tonbe anba bal Kris la. Ki sa k pase? Paske karavàn nan, ki te yon bon bagay dan le tan, nèg yo vin transfòme l. Ki sa k pase? Le fè ke yo vin chanje komisè ki te kafou an, nan omega a gon lòt komisè t vini kem te pale de li a fòs ke map denonse nèg yo kounye a polisye ki antre giyimè se bon polisye kafou yo yo vle demake yo de nèg ki asosye ak bandi krisla yo nan tibò a ki preske difisil he he he ki preske difisil. E ben, nan ka sa a, bagay la vin yon chen manje chen. An n pran egzanp, kiyès ki tonbe jodi a la a? Ti Bim. Ti Bim tonbe. Bon, Ti Gazi, Ti Gazman tonbe. Men, m gen enpresyon Gazman tonbe, se paske misye te nan movè andwa. Sepandan, m aprann se ekip Ti Pitè t manje Gazman. Alò, Ti Gazman, s on jenn gason m ap montre misye sou ekran an. Atansyon, e pa Gazman pa nou an non. Ti Gazman, se misye n pral lage la sou ekran an. Se on nèg ki, m pa konnen, misye konn chante. Misye ap imite Gazman. Yo rele misye Ti Gazman. E sa fè w ap wè gen nèg ki di misye Ti Gaz. Yo rele misye Ti Gaz man, Ti Gaz. Premye patnè w wè a, misye tonbe. Dezyèm ou wè a, se misye te rele Frantz Oxil alyas Ti Bim. Men se pa jodi a m ap pale n de Ti Bim. Eske n sonje, pa egzanp, gen yon lis ki an sikilasyon, tout sa nèg yo di a se verite? Men sa pa nouvèl pou mwen. Pou mwen yo rele sa les chiens ecrases. Paske se de bagay map di sa fè preske 2 lane. Map di menm pawòl yo. Pa egzanp gon lis ke yo prezante. Tout nèg sa yo se nèg krisla ap chache pou manje. Pou kisa? Alòske nan lis sa a, gon pakèt ladan yo ki se alye Krisla, bon bon m di yo te ye. Aktyèlman Krisla ap chèche nèg sa yo pou manje pou trèt, pou trayizon. Son peyi difisil. Poukisa e la n tonbe? Poukisa se la n tonbe? E bon, ou konn sa k pase? Sa yo se leson yo ye. Ou wè m pa okipe, m pa pale sou sa, m pa ekri sou Facebook. M pa gen tan. M pa gen tan. Eh! Bagay sa yo, bon m di w sa k pase. Lè w genyen de polisye ki dakò, yo konnen nèg la se bandi. Men yo dakò asosye avè l. Ou wè kounye a, e pa de kout bal k ap tire la sou Lamarine, ke yo asime responsabilite yo? Se yo menm ki tap kolabore ak krisla banm di nou ti bagay polisye bandi pa janm zanmi polisye vre menm si ou wè bandi ap pale avèw jodi a manti nèg la ap itilize w piske ou son fòs legal ou son ajan legal lap itilize w poul jere biznis pal otomatikman li remake biznis pal la menase lap elimine w ou paka bandi ou paka polisye pou gen koneksyon ak bandi. Enben tande byen, pandan m ap pale avè n la, lis sa w wè ki soti a se yon bon lis li ye. Ti Bim se misye n ap gad sou ekran an ki tonbe. Vrè non misye se Frantz Oxil alyas Ti Bim, misye ale. Gen Ti Richa, se yon polisye. Gen Maslen, gen Toto, Bèna, gen yon nèg yo rele Djin Politik, gen Jan Danas, gen Feri, Popo, David speedy m pale n de misye gen Carl Henry Garry Garry wi yo ap chache misye paske lè yo lè yo te a lage Tyson ak Josué atè m aprann ke bakòp Garry a te la yo ap chache misye tou yo nenpòt lè ou ka tande deblozay gen Kendy Lacausade men m pale de tout nèg sa yo deja. Paske kisa k rive? Ou pa ka se vrè polisye pou dakò kolabore ak bandi. Kounye a Kafou vin tounen yon barid poud, kounye a li vin yon chen manje chen. Krisla, ansyen nèg ki te kolaboratè, an n pran egzanp de Tibim. Tibim Mikmik se nèg Krisla yo ye. Ki sa k vin fè ke jodi a, menm nèg ki antre giyimè, nèg krisla oubyen polisye ki salye krisla nan kafou, yo manje ti bim? Ou ka fon yon ide. Paske kounye a ti bim al al tante fon retrè pa rapò ak tèlman yo ap ba l presyon nan komisarya a, misye al tante fon retrè e gen plizyè sòlda krisla tonbe, se ti bim ki manje yo. Toro sa wè kazam ki pandye a misye vide moun atè tankou satan gen plizyè solda kris la t tonbe se ti bim ki lage yo atè kounya kris la met antèn sou misye e kounya sak etonan nan bagay la antèn kris la ap mete a epa lòt ti bandi atè a non polisye ki otou de misye ankò kap met antèn sou li. Koman nèg yo fè konnen misye pral lavil maten an? Koman yo fè konnen lè pral travèse dlo a pou lal lavil? Li pran nou anbiskad? Menm jan a Mikmik? Se ponpye Mikmik ki sove misye, yo di misye pran ti bagay nan pye kanmenm, men l pa grav. Sanble misye te sou yon moto, menm chofè a genlè fè vwèl men m pa wè imaj e sa t fè m pa bay sa kòm enfòmasyon. Men yo di.

Paske kounya Tibi Malfal otomatikman li remake biznis pa l la. Depi plizyè semèn, Kafou ap viv yon sitiyasyon tansyon. Depi menm avan m te anonse zafè poz ke m pran sou zafè denonse bandi ak sapat yo atè a, m te gentan avèti n ke Kafou pral konnen yon moman difisil. Poukisa? Se paske genyen 2 sòlda enpòtan ki tonbe nan Kafou. Se pa ti sòlda wòwòt non. 2 sòlda enpòtan ki tonbe nan Kafou, se Josué ak Tayson, ki se 2 bon patnè, 2 bon alye, 2 bon kolaboratè yon jeneral nan Kafou ki son polisye antre giyimè, ke yo rele Pe Roje, souvan moun yo di misye Ti Pitè. Èske n sonje m pale n sou bagay sa a? Ebyen sa k pase lasosyete, depi lè Ti Pitè fin pèdi de sòlda sa yo, misye sèmante, sèmante fòk li vanje. Sa ye anpil. Kiyès ki Ti Pitè? misye abite nan 54, gen yon lòt Peter ki nan 52 ke yo rele tèt dife, nèg yo te vin youn anfas lòt. Eben lasosyete ekoute, batay la ap fèt, m p ap retounen sou istorik ke m te fè deja sou karavàn etsetera, m p ap retounen sou li, sa yo pa enpòtan pou mwen kounye a, m ap tounen sou li sepandan. Le fè ke gen pwoblèm antre nèg yo, lè nèg yo vin pè paske sa k rive. A fòs ke m ap denonse deriv ant polisye e bandi dne nan Kafou, gen anpil polisye ki fache. Kounye a nèg yo deside pou yo vin fon sòt de demarkasyon men ki vin parèt two ta pou yo. Se vre ke nou di il nè jamè two ta pou byen fè men nan ka sa a li prèske two ta pou nèg yo e se konsa anpil la ap tonbe anba bal krisla. Ki sa k pase? Paske karavan nan ki te yon bon bagay dan le tan, nèg yo vin transfòme l. E sesi e sa t fè, lè yo arete towo sa a n ap gade sou ekran la, se Papa Mikmik, lè yo arete misye Philadelphia, se misye ki te responsab pòs polis nan Leclerc, ke nèg yo fè krisla kado yon cha nèg yo fè krisla kado yon cha towo sa e mikmik ta di se mikmik de piti ak papat la yon nèg ki se responsab wi pou nèg ou se polisye misye responsab ti pòs nan leklè la wi a marti 123 misye aranje li Li fè Krisla kado yon chapo lis ak tout zam ladan l. Kiyès ki misye? Papa Mikmik. Kiyès ki Mikmik? Yon nèg trè koni nan karavàn alye Krisla. Jodi a Bayalo melanje nan men misye. Ki sa k pase? Lefè ke yo vin chanje komisè ki te Kafou an, nan Omega a gen yon lòt komisè t vini ke m te pale de li. Afòs ke m ap denonse nèg yo, Kounya polisye ki antre giyimè se bon polisye kafou yo, yo vle demake yo de nèg ki asosye ak bandi krisla yo nan tibò a. Ki prèske difisil. Ki prèske difisil. Eben, nan ka sa a, bagay la vin yon chen manje chen. Ann pran egzanp, kiyès ki tonbe jodi a la a? Ti Bim? Ti Bim tonbe. Bon, Ti Gazzy, ti Gazzman tonbe, men m gen enpresyon Gazzman tonbe se paske misye te nan movè andwa. Sepandan, m aprann se ekip Ti Pitè t manje Gazzman. Alò, ti Gazzman, s on jenn gason m ap montre n misye sou ekran an. Atansyon, e pa Gazzman pa nou an non. Ti Gazzman, se misye n pral lage la sou ekran an. Se on nèg ki M pa konnen misye konn chante, misye ap imite Gazman, yo rele misye Ti Gazman. E sa t fò vre gen nèg ki di misye Ti Gaz. Yo rele misye Ti Gazman, Ti Gaz. Premye patnè w wè a, misye tonbe. Dezyèm ou wè a se misye te rele Frantz Oksil alyas Ti Bim. Men se pa jodi a m ap pale n de Ti Bim. Èske n sonje, pa egzanp, gen yon lis ki an sikilasyon, tout sa nèg yo di a se verite, men sa pa nouvèl pou mwen. Pou mwen yo rele sa les chiens écrasés, paske se de bagay m ap di sa fè prèske 2 lane m ap di menm pawòl yo. Paske lè map gade tanzantan live la, enben ta sanble ke se Facebook kap bay pwoblèm paske m wè sa rive nan prèske tout live yo, tanzantan yo ap fè ti koupe Nerline Valcourt. Donk se pa mwen, m pa konnen sak pase, paske entènèt mwen anfòm, donk pwobableman se Facebook kap bay ti pwoblèm sa, men m pa kwè ke sa rive sou YouTube la. Oke. E koute, pa egzanp, gon lis ke yo prezante. Tout nèg sa yo se nèg Krisla ap chèche pou manje. Poukisa? Alòske nan lis sa a, gon pakèt ladan yo ki se alye Krisla. Yo, bon, bon m di yo te ye. Aktyèlman, Krisla ap chèche nèg sa yo pou manje, pou trèt, pou trayizon. Son peyi difisil. Poukisa e la n tonbe? E poukisa se la n tonbe? E bon, konn sa k pase? Sa yo se leson yo ye. Wè m pa okipe, m pa pale sou sa, m pa ekri sou Facebook. M pa gen tan! M pa gen tan eh bagay sa yo bon m di w sa k pase. Lè w genyen de polisye ki dakò, yo konnen nèg la se bandi, men yo dakò asosye avè l, ou wè kounya kou, e pa de kout bal k ap tire la sou lamarin, ke yo asime responsabilite yo? Se yo menm ki t ap kolabore ak Kris la. Ban m di n yon ti bagay, polisye, ou pa ka bandi, ou pa ka polisye pou w gen koneksyon ak bandi. Bon, avan yè la, Greg, Gregory, ah ou pèdi yon, ou pèdi yon alye w apa? An! Bon, m pa di w anyen kounye a, m pa pale de nou, m pa afiche nou. Kounye a, lè n mouri, m ap afiche n. Men nan vivan, m pap fè sa, m pap fè sa. Nan vivan, m pap afiche n, paske sa pa itil anyen. Men lè n mouri, m ap pale, m ap afiche nou. Ou wè nèg sa yo, m pa janm afiche yo. Men kounye a, yo ale, m ka afiche yo. Ou wè Grèg, ou pè Donwalye, monchè, e Pòdepè. Pòdepè pa janm pa gwo zam nan men l non, yo fann fwa Pòdepè. E yon nèg ki rele tèt li pòdepè wi, yo rele ti pòdepè, misye toujou nan bagay machin li yo rele pòdepè, misye toujou gwo zam fann fwa l nan men l, Grèg, e pa li yo misye ye Gregori? Eben vin plede non, kounye a w gen dwa di e pa vre, bon m kite w anpè paske w wè, w wè Frantz Elbe te pran w la l mete w nan do li, se bon, e bon nèg ou ye mwen t pa bon, a m boyipe nèg isi wi, yon nèg m ap denonse wi, Frantz Elbe mete l nan do l kareman, m ap gade nan yon seremoni kiyès ki nan do Frantz Elbe yon nèg ke m t ap denonse nan kafou wi, e m sezi, Son seri de nèg komisè bak te vin la a bagay e sa t fèm di w se tan pèdi kounye w wè map pèdi tan m pa dòmi chèche enfòmasyon denons poukisa pou ki rezilta ou pa ka fè sa ebyen tande byen pandan map pale avè n la lis sa w wè ki soti a son bon lis li ye ti bim se misye nap gad sou ekran ki tonbe vrè non misye se Frantz Oxil alyas ti bim misye ale gen ti Richard son polisye gen Marcelin gen Toto Bernard gon nèg yo rele Djinn politik. gen Jean Danas, gen Ferry Popo, David Speedy, m pale n de misye, gen Carl Henry Garry, Garry wi, yo ap chache misye paske lè yo, lè yo te al lage Tyson ak Josué atè, m aprann ke bakòp Garry a te la, yo ap chache misye tou, yo nenpòt lè ou ka tande deblozay, gen Kendy, Lakosad, men m pale de tout nèg sa yo deja, paske kisa k rive? Ou paka se vrè polisye pou dakò kolabore ak bandi. Kounya kafou vin tounen yon barid poud, kounya li vin yon chen manje chen. Krisla ansyen nèg ki te kolaboratè ann pran egzanp de Ti Bim. Ti Bim Mikmik se nèg Krisla yo ye. Kisa k vin fè ke jodi a menm nèg ki antre giyimè nèg Krisla oubyen polisye ki salye Krisla nan kafou yo manje ti bim. Ou ka fon yon ide. Paske kounya ti bim al al tante fon retrè pa rapò ak tèlman yo ap bal presyon nan komisarya a, misye al tante fon retrè e gen plizyè sòlda krisla tonbe se ti bim ki manje yo. Towo sa wè kazam ki pandye a. Misye vide moun atè tankou satan. Gen plizyè sòlda krisla tonbe se ti bim ki lage yo atè. Kounya krisla met antèn sou misye. E kounya sak etonan nan bagay la Antèn Christ lap mete a e pa lòt ti bandi atè a non. Polisye ki otour de misye ankò kap met antèn sou li? Kòman nèg yo fè konnen misye pral lavil maten an? Kòman yo fè konnen lè pral travèse dlo a pou lal lavil? Li pran nan anbuskad? Menm jan a Mikmik? Se bon pye Mikmik ki sove misye, yo di misye pran yon ti bagay nan pye kanmenm, men l pa grav. Sanble misye te sou yon moto, menm chofè a genlè fè vwèl men m pa wè imaj e sa t fè m pa bay sa kòm enfòmasyon. Men yo di chofè moto a misye tonbe l pa leve. Mik mik menm se misye pwan bagay nan pye donk se bon pye mik mik ki sovel sinon l ta prale tou e sa fè gen moun ki panse e te mik mik e pa mik mik se ti bim ki tonbe a misye rele frantz oxyalias ti bim se misye t tonbe mik mik pa tonbe sof ke misye ta pwan ti bagay nan pye li daprè enfòmasyon m gen men sak peyi a paske kounya nèg yo vini gon gwo batay la antre giyimè vrè polisye wè m di antre giyimè Paske tout nèg sa k nan lis la, tout nan karavan yo, tout te kolabore avèk Krisla. Krisla kounye a vin remonte, misye vin fè alyans ak Ti Pitè k te toujou kolaboratè l. Ti Pitè vin fache, paske yo tiye 2 bon sòlda pou misye, nan mi bò lakay li, nan fyèf li, Josué ak Tayson. Ti Pitè kounye a rejwenn Krisla, e nèg yo sèmante yo ap tiye anpil polisye, grenn pa grenn nan Kafou. Kounye a vin gon jwèt la a, se sòlda Pitè sòlda kris la anfas antre giyimè bon polisye nan kafou la mari nan difikilte paske sa t pase nèg yo arete komisarya kafou arete 2 sòlda pou kris la misye mande nèg yo pou libere sòlda yo yo pa libere l sa w tande a kris la fache epi sa k pase kout bal fè mikalaw nan kafou sa fè lontan m t ap pale n nou pa t tande m. On jou na konprann. Yo redwi kafou an sand. Anm kite sa. Paske lèm pale, ou wè nèg isi gon sèl slogan yo di w, oh wap detwi ti jèn. Ok. Apa m ba nou vag kounya? Pa gen pwoblèm non. Sof ke sa yo pa nouvèl. Paske se de bagay ke m te di deja. M te anonse men sa k pral rive sou kafou. Kòm pèsòn pa t fè anyen kont sa. E jodi a men reyalite a. Paske kisa k rive? E sa k rive la jan m di nou an, Se yon mesaj ki voye bay tout polisye nan peyi a. Mwen konsyan, m t ap pale avèk yon moun yè ki trè konekte dayè se yon ansyen militè ki ap esplike n de bagay. Gen de zavantaj lè yon fòs legal, yon fòs ame pa jwenn ni l ka fè tenten. Menm jan timoun k al lekòl la, lè yon polisye al an misyon epi l ap reflechi lè l rantre pita ki sa l pral jwenn sou tab la, ki sa l ap bay madanm ak timoun yo, mantalman, psikolojikman, moralman li pa apwen. pou l batay. Nèg la al nan goumen epi l ap panse ak zòn li pral travèse lè l ap retounen. Nèg la se yon polisye sou katye al jwe tout li dwe tout machann pate atè a. Emen m te gen yon jounalis konsa li t avè m bon repo li dwe tout machann aleken atè a bon repo eeh gen mwen k al peye pou li wi eeh oo gen yon machann yo te byen avè m rele m TT Bagay m peye pou li. Wan sa pat chay. A pat chay. M te toujou bòs. E goute. E ben, nèg la polisye sou katye a. Li dwe tout machann pate atè a. Sa di gen yon respè ke l pèdi. E pi kiyès? E pou gen dwa yon chèf gang debake la, li di machann nan, fè pate bay jèn yo. Gade pou wè nan betiz n ap pase. Bon, èske w wè kounye a mwen menm, M pral pèdi tan m pale de moun sa yo. M ap gade avanyè pou l boukannen. K ap bay manman kado. E nan konpayi sou Dèlma e lakay li, e la, e konpayi e baay sa, biznis sa ki abiye kay misye, fè tout bagay pou li. Se, se bagay li l ye. E konpayi sou Dèlma. A! M a site non l, sa pa enterese. E m di nou baay sa yo, pa gate. Koute, m ap gade, m wè pou l boukannen. K ap bay manman kado. Ehe. Paralèlman m wè Jeff nan kanaran. K ap bay manman kado. Baay son ap di w Jeff se divèsyon, e bòz. Bon, on nèg di w konsa, li wè Jeff al tcheke li, li pa ba w on ti imaj. Ou wè nèg sa yo se gang yo ye tou wi. He nèg sa yo t merite bon bwa kale a wi. E divèsyon kap fèt? Ekoute. Yo di w lèm gade m wè Jeff kap bay plat manje oh nou grangou bon n grangou n pa gen anyen nan men nou ou konprann sa m di w m wè Jeff kap bay manje. Kòm lèm anonse nouvèl pa gen anyen t fèt m okipe yo. Men gen polisye Bon, gen kèk polisye udmo mande yo, si m pa ba yo enfòmasyon pou m di yo, Vitelòm pral bay manje nan blòk la. Alòske pètinamman m te di sa, Vitelòm se youn nan chèf gang ki plis an feblès pou lenstan. Paske gen sòlda misye pa alèz avè l, paske l ap prita sòlda yo. Depi l wè sòlda byen kanpe l gen ti dèyè, Eh misye, misye pa fin, misye e sikrelo l ye, eh misye e sikrelo, depi ou wè misye, depi misye wè yon sòlda t byen kanpe, lan vi brital, gen sòlda kap mawon misye, e gen sòlda misye tal kache, misye rele yo li manje yo, li kòche yo li manje, yo pè misye, sa di, gang misye a son gang ki fasil pou de, pou destabilize, pou kraze plat. Men pa gen volonte, e zanmi moun yo liye sou pouvwa. Yo pa janm atakel. Kounya, paralèlman, Vitelòm ap bay manje. M pa t swiv sou lanmò. Ou konnen kounya m dekonekte a nèg la. M pa, m pa, m di w m pa, m pa nan pèdi tan m chèche detay sou nèg sa ankò. M pa konn si lanmò 100 jou te bay.